Bonjou bonswa entènèt depandamman de kilè e ki kote wap gade video sa pa bliye ou sou chanèl monkamèl bonjan resèt kap pote bonjan resèt natirèl pou nou. Resèt mwen pote pou nou jodi a, mwen pote yon resèt kote avèk resèt sa wap konnen tout moun ki èlmiw, wap konnen moun kap fè bagay dèyèw. Se pa kòm, banm baw egzanp. Pa egzanp ou gen dwa al fè yon leson kote le pli souvan yo ka di konsa ke a e. Rat kay kap manje pay kay, moun kap fè w la pa two lwen w, plizyè bagay ke yo ka di w. Men petèt yo ka ou menm pou w pèse mistè an ou gen dwa bezwen konnen egzakteman ki moun, avèk kiyès moun ap fèt, kiyès moun ki chwazi ap fè bagay dèyè w, ki moun kap fè w mal. Ebyen ak resèt sa ou pral k wè ak 2 jew 2 je wap gade wap wè ki moun kap fè mal dèyèw ki moun ki pral limen tèl balèn dèyèw ki moun ki fè tèl bagay ki moun kap pèsekitew fè resèt sa janm esplike nou an wa pral wè sam diw la kisa wap bezwen pou fè resèt sa. Wap bezwen Yon ti bazilik. Depi avan ou kòmanse wal kòmanse resèt la ou pran yon ti fèy bazilik wap pike wap pilel byen pile ou metel nan yon ti bokal yon ti fèy bazilik ou pilel ou metel nan yon ti bokal ou fèmenl ou metel la wap bezwen yon ti chabon ki rele chabon adan siw pa jwenn chabon adan ou ka itilize On ti bagay, on ti, on ti veso pou mete on ti chabon epi pou, pou alimen pou fè dife a. W ap bezwen on vè dlo. W ap bezwen de bouji, on nwa, on wouj. W ap bezwen yon asyèt blan. W ap bezwen yon wòch. W ap bezwen pou w abiye tou de nwa. Tande byen wi! Tande tout sa m di w yo. W ap bezwen bazilik, w ap pile bazilik la mete l la disponib, w ap bezwen on vè blan, w ap bezwen on miwa a double fas, w ap bezwen yon bouji wouj, yon bouji nwa, w ap bezwen yon asyèt blan, w ap bezwen yon wòch, w ap bezwen chabon adan si w pa gen chabon an w ap itilize lòt chabon. Men kisa w pral fè. Wap abiyew tou de nwa nan moman nouvèl lin nan moman lalin nan ap fèk parèt pou moun ki pral dim yo pa konprann sak nouvèl lin nan moman lalin nan ap fèk parèt ti lalin nan nouvèl lin lè sa lalin nan sòti nan gwo gwo gwo boul nou konn wè a lap vin parèt nan nouvèl lin. Kounya la wap bezwen a minwi wap abiyew tou de nwa. Nwa. Wap pran asyèt blan an, wap mete byen dispoze w benyen, mete w byen sen byen pwòp, wap nan yon chanm pou kò w. Wap bezwen yon asyèt blan, wap abiye w tou de nwa, yon asyèt blan, wap bezwen yon ti wòch pou w mete nan mitan asyèt la, ti wòch la poukisa se pou w ka mete chabon ardan sou li si se chabon ardan ke w jwenn men si se pa chabon ardan ti bagay gen 2 de ti pwanyè yo konn fè kòmsi pou moun fè lansan pou moun fè lafimen an wap mete lè w mete chabon an sou li. Kounya la a kisa w ap fè? Nan premye tan an, w ap ranje bouji w, w ap tache bouji w nan nan asyèt la, yon nwa, yon wouj, chak yon bò, w ap mete chabon an nan mitan. W ap mete bouji nwa yon bò, bouji wouj la yon bò. Pa mande m si e bò dwat, si e bò goch pou mete tèl bagay, depi m pa di w li, li pa li pa egziste. W ap mete yo chak yon bò. W abiye tou de nwa, pa bliye. Wap bezwen, ou t mte di kousa ke wap bezwen yon vè dlo, vè dlo a pla. Men bagay ki rete kòm mistè nan resèt sa. Wap bezwen yon chen kote ke wap pran lasi nan zye chen an depi nan lajounen, wap metel swa nan yon ti papye swa nan yon ti bagay, Ou pranl, vè dlo sa ou te di ou bezwen an, wap pasel nan vè dlo a. Ou pase lasi chen an nan vè dlo a, ou depoze l. Bazilik la m te di w konsa ke wap pile a, wap pran chabon an, kounye a lè w fin ranje balèn ou depoze balèn ou limen balèn nan, ni wouj la ni nwa, kounye a ou pran ti moso chabon a adan an, ou kole l nan balèn wouj la ou kole l nan balèn nwa, ou kole l nan wouj la ou kole l nan nwa ou limen l, ou depoze l sou wòch la. Kounya la wale ou nan ti bazilik m te di w pile a wap pran yon ti ponyen bazilik ou mete sou chabon an kap limen an. Make sure ke chabon an rete ap limen pou l ka fè lafimen avèk bazilik la kap monte. Kounya la bouji nwa w limen, bouji wouj ou limen, chabon adan w limen, ou mete bazilik ou sou li, miwa w de kote, Kounya la ou pran dlo a ke ou te mete lasi chen an ladann. Men gen de moun pou plis eksplisit, si w vle ou ka pran lasi a ou just pase l nan je w. Men si w pa vle pase l nan je w mete l nan dlo a pou w pase l ou pase l ou pase l nan je w pase l nan tout glas je w ou pase nan je w. Ou depoze dlo a la. Kounya la ou pran miwa a, mwen di yon miwa a double fas paske miwa a, map mete imaj miwa a pou nou la, nap wè miwa son miwa ki gen pye, epi glas la nan mitan kote ke ou ka virel monte ou virel desann, li gen 2 bò, tou 2 bò yo gen miwa a double fas. Kounya la ou pran miwa wap pase miwa a sou pa fimen sou la fimen an kap monte a ou ba miwa a la fimen ou ba li l aprè sa ou pran miwa a ou mete l devan ou asyèt la epi miwa a ou pran miwa ou mete miwa a devan ou lè ou mete miwa a devan ou kounya la ou konsantre ou. Ou konsantre w, lafimen an ap limen, lafimen an ap monte, epi ou konsantre w. Ou rete byen dispoze. Pa bliye m te di w konsa ke w ap abiye w an nwa. Ou pran miwa a, ou mete l anfas ou. Ou kenbe miwa a fas nan vizaj ou. W ap di, Contre toi, Verbo. Tande pwononsyasyon yo byen paske m pa p ekri yo, contre trois verbaux, Sandy Bolia, Herbomos. Ou fin di sa yon premye fwa, ou ranje kò w. Kounye a la, ou kenbe miwa a nan fason ke w ka vire miwa a, plede vire l fè l fè toupi anfas ou. Kounye a ou kontinye pral di,

Ou kontinye, w ap di l, sou konsantrasyon, pa panse a lòt anyen, panse a sa w ap fè, ou konn sa w vin fè. Ou kontinye ap vire miwa, gade nan miwa, ou kontinye ap vire miwa. Pandan w ap vire miwa, w ap vire miwa, w ap repete mo a, w ap vire miwa, w ap repete mo a, baww, w ap wè vizaj Moun kap fè w yo, moun kap pèsekite w yo, ènmi w lan. Si se yon moun, w ap wè vizaj la, kounye a w pap wè vizaj ou nan glas la ankò, se vizaj moun nan w ap wè. Si se plizyè moun, w ap wè imaj yo ap parèt kòmsi jan w konn wè nan yon ekran, tankou se yon fim, vizaj sa parèt, vizaj sa parèt, vizaj sa parèt. Plizyè moun, piske se plizyè moun, vizaj yo parèt plizyè fwa alafwa. Ou rete ou menm, ou konsantre w, w ap gade. W ap gade l, w ap gade byen, w ap gade byen. Si w santi se twòp, ase. Ou pa vle gade ankò, ou ou pa vle rete pou ap gade ankò ou fin wè ou satisfè, ou di o non de alfa e lomega je te remèsye pou tou, ou etèn balèn nan, ou vire miwa fas. Men lè ou pral di o non de alfa e lomega, ou pran de men ou kwaze l, Ou pran de men w ou kwaze sou sou miwa a, ou pa gade ladan l ankò, ou fèmen de je w, ou di, O non de Alfa e Lomega, je te remèsye. Ou kenbe men w sou miwa a. Ou ou etire men w, ou etèn balèn yo, ou etire ou etèn tou de balèn yo. Ou anlve miwa a, ou depoze l. Men toutotan ke ou ap fè sa fòk ke lafimen an ap monte. Ou tou de nwa, nan yon chanm pou kò w, Pinga gen lòt limyè nan chanm nan sof limyè de balèn, de bouji, you boujin wouj, you boujin nwa. Toutotan ke wap vire miwa a, wap vire miwa a, wap repete mo a, wap repete mo a, wap repete mo a, j repete l jiskaske fò on bon konsantrasyon, repete l, repete l, repete l jiskaske imaj moun nan li parèt nan miwa a. Si se plizyè moun, plizyè moun ap parèt nan miwa a. Fè sa janm di w la ou pral konnen ki moun ki èlmi w ki moun ki renmen w le pli souvan moun kap fè w la li kote w la la ou pa konnen l moun le pli souvan moun ou pa ta panse se li kap pèsekite w le pli souvan moun nan nan sen w se moun ki pi bon zanmi w lan se li menm kap pèsekite w fè sa pou w konnen moun kap pèsekite w yo. Pa bliye m di nou, lè nap fè resèt yo, fè yo sou kwayans ak konsantrasyon, siw pè pa fèl, si w konnen ou pral nan presyon ou wè imaj lan, lè sa w pral nan relè anba ou pral fè tenten, pa fèl! Pa fèl tou kareman m toujou di nou sa, pa fèl! Depi w konnen w pa gen kran, timoun pa al nan jandam, ou bezwen wè, Ou bezwen konnen moun k ap pèsekite w yo, chak sòti ou fè yo di w gen moun k ap pèsekite w men w pa konnen egzakteman ki moun k ap pèsekite w, men la a pral montre w egzakteman ki moun, ou pral konnen avèk ki moun ou annafè egzakteman, lè sa a w ap ka pran plis prekosyon. Pa bliye w sou chanèl Mon Camel, bon jan resèt natirèl k ap pote bon jan resèt pou w, a la pwochèn.